Bon ki sa yo? An byen ok mèsi. Dabò. Mesye epa diaspora sa mezanmi bon mpa pale mpa pale bay sa bon pou mal di li renmen ranmase trop fol ta jwenn fol ta pwan nan fo diaspora lè moun renmen ranmase yo konsa fò mal dil sa. Wè pou dyaspora sa m tande dyaspora epi se pale pou l ta pale de konpòt kane men men gadon dyaspora mezanmi bagay sa bon pou l di ala honte mezanmi oh sa sa honte wi koze pa pou ou eskize m wi si m rantre ladan l wè fi kap mache krèt lè yo wè dyaspora yap kouri sou li sa e move pi gwo move bagay li ta ye tèt chaje wi.
Leila li kwè dyaspora dwe pran kouri sou dyaspora epi dyaspora sa lap fè bale lap bale. Yo telman yo telman renmen diaspora. Epi gen moun kap pale avèl wi lipral refize dyaspora dyaspora te vin mande lokasyon. Esak fè yap pran poto a. Yap bouke fonse pou sa. Mwen poko janm ap ri a paske mesye sa pral antre la m poko konnen fòm fè travay nan kay la epi map fin fè rès sa yo.

Trè bon sa. Sa e otèl la menn. Otèl la m fè rezèvasyon pou ou la. Ou konnen lè ou rele m nan, m te oblije vin fè sa pou ou. Anmwe ban m di w menm, ou konnen m vin isi a la menm premye fwa m vin Repiblik Dominikèn. Ou konnen, yo pale anpil de isi a ke Dominiken ap rache Ayisyen, ou konnen. Nan menm de son kote ki an sekirite. Mwen se panse otèl sa a, se yon otèl ki an sekirite ke m ka ladan li trankil, san strès. Monchè, se pou sekirite an, li nòmal. E premye bagay ke m te gentan panse avè l tou, lè ou rele m nan, paske m konnen ki jan de moun ou ye. Epi, sa ou di w lan tou, se pa yon bagay ki fèt souvan isi a. E pa isi. Bagay sa fèt tankou se seri de kote yo rele nan batay. Nan batay e la moun fè bagay sa yo men isi an ou kèk al. Sak fè la m chwazi pou ou. Aa anbe pa cho non menm. Sa nap fè menm? Nap desann? Ou menm pran l non nap pran li. Gade.
Kontinye lage mwen te fèt.

Banm rele chofè a Misye ka vin chache mwen Map fon ti touris nan zòn nan Konnen Mwen ateri ou chawal ye Ye ye Se chofè taxi an? Wi boss mwen chofè taxi an wi. Wè e diaspora a. Ou ka banm ou ka vin chachem paske m anvi soti deja. Non mouche m pa fatige m pa fatige pa fatige ou mèt. Oh ou anvi soti? Anh pa gen danje non. Banm 5 minit banm 5 minit map vin pran depaw tèt.

Men vil la. Sa e kay yo men. Ou konnen. Se la n bwase, la n vire, vil la e konsa li ye. Antouka kòm ou vini nan vil la, ou te fè m konfyans ou ede m. E mwen, Guidon Amsen, m vin la mwen menm, e m ap travay, m ap travay lòt bò a. M pa vreman gen tan pou m enjoy mwen vre, ou wè sa m di ou so e m vin isi a la a se enjoy m vin enjoy mwen so ou menm konn peyi a se bwa dwat mwen ou ye nan yon stil you know so aswa a la a m ta renmen ou mennen m e m al pran plezi m wè sa m di w la a bèl fanm man e pi apre sa n ap pale biznis you know n ap pale biznis e m wè bò isit la a gen kote pou nèg fè lajan ou wè sa m di w.

Oh ok ou pa tro pale kreyol ou byen wap viv ou son yon diaspora kap viv etazini depi komsi ki gen yon bon tan ou byen paske m wè kreyol ou lou. Actually m fèt Lobwa you know so you know fanmi m ayisyen.

Ey ou menm fi sa lakay ou m ta pwal la m gen news pou ou. Mwen genyen e mwen gen ze pou ou kanpe la. Kisa? Ou gen ze pou mwen e mwen gen ze pou nouvo news. Evre oh oh e mwen gen ze pou ou mete la pitit dyaspora sou dyaspora pa poum hehe m sot anlè a la m sot fon ti mache m jwenn yon nèg menm kreyòl li paka pale.

Ya cheri bon kit ou nou antre ou kite malèt lan deyò a. Non cheri sa pa pwoblèm map pran Al pran al pran al pran vin avèl la paske nou pa ka andan epi pou malèt la nan salon ou pa konprann. Kèt mesye. Mesye yo bon sou mwen vre mesye. Fòk mwen te vini jis pou m te kapab wè.

Ou konnen vwayaj lè w anlè son lòt bagay avèk lè lè w atè li pa menm bagay.
Lè w anlè a ou wè son lòt bagay, ou wè se ou gon lòt lè tou, gon lòt van fre, ou konprann? Ou gen pou w ale avè m cheri lè sa w ap kapab wè bagay yo vini. Jan m pè avyon cheri. O, ou pè avyon? Non, gen machin ki sanble avèk avyon, ou konprann sa? Non non non cheri, jan m pè bagay sa, bagay k ap vole anlè sa. Li pa anyen, bon mwen menm monte l. Wi li bèl mwen menm. Si m pa bèl ou menm ou sipoze pa bèl tou.
Non. Ou pa vini.
Sa w vle di m pa la?
Ou di m bon. Ou pa vini chak lè cheri. Non vini chak lè a pa li enposib cheri. Si w menm kote avè m lè sa m ap viv pi byen ou menm w ap viv plis alèz ou pa konprann sa m di w la. Bagay sa yo nap vann yo epi nale. Sa moun gen yo gen net ou pa ka vann bagay yo konsa. Non se pa kay la nap vann nap vann bagay sa yo jis pou yo pa rete. A men bagay yo ka rete la tou nou ka lwe yo. A men ok nap fè nap fè fanmi yo kado yo epi so lè nou rive lòt bò a nap al byen vire. Epi m bezwen pou fon bay ti bebe m nan tou. Oh cheri sa nan ou lap vin. Bezwen yon ti gason. Ti marim nan. Yon ti gason.
Yon ti bay ta.

Nale li retounen ankò pou nou vin ban nou yon bagay pou nou bwè. Jodi an fòm m pap kache la verite non m pap ka kache la verite fòm di fanm nan ke mwen renmen l paske fanm nan domine m.

Men chak lè m pale pou m di w li, m santi gon bagay ki kenbe m, men jodi an m deside pou m di w li.
Ki pa w li ye konsa? Bon, ou konnen sa fè lontan m vle jwenn yon moun, sa vle di pou m ansanm avè l. Sa vle di depi lè m wè w la, m wè ou se moun sa mwen t ap chache a. Èske sa pa p deranje w kòmsi si nou gen yon amitye ki vin pi pwòch? An, m panse Sa vle di tout lè w fè va e vyen la, va e vyen la, e sa w t ap di m? Non, ou konnen, m te fè kwa w, m pa t ka kouri, kouri, kouri kòmsi m moute sou a chwal, men m panse m te re, m te pran nimewo w an dezyèm pozisyon, m panse m te kòmanse pale avè w, men m panse jodi a se te dènye jou pou m te di w sa. Bon, kounye a, si m te gentan mouri, sa w t ap fè? Non, m panse Bondye pa t ap kite sa rive.
An byen, antouka. M vle tande w wi. Ou tap di m sa, ou tap di m sa, ou pap di m ankò. Ou konnen w vrèman nan sans mwen, m ta renmen pou mennaj mwen. M pa konn si sa ap deranje w, m pa konnen. An tout lèka, men sa Bondye pote pou ou. M pa konn si w ap pran l nan men.
An tou ka, mèsi. Ebyen oke. Mèsi, ou gen gou wi. Ou konnen. Apre sa? Sa gen pou fè menm? Sa w fè? Bon, m pap tèlman rete non. M panse, si, èske sa pap deranje w si yon pwochèn fwa nou wè pou nou pale nan yon ba, yon kote k ap fè w plezi? Èske sa pap deranje w? Hum, non. Ebyen, m panse, ou menm w ap ban m dat la nan telefòn epi pou fè m konnen. Epi pou m ka fè tout aranjman yo. Ebyen ok. M ta swete w panse sou sa mwen pou m jwenn yon repons pozitif. Ou mèt kwè sa ap pozitif kanmenm.